Salut tout moun, kòman nou ye? Sa ka fèt, byenvini sou chanèl la Ok, jodi a m tounen bak avèk yon lòt videyo pou nou Gen yon moun ki te di m pou m fè yon videyo Nan videyo sa, m ap di l 10 non youtubè oubyen youtubèz pref, ben pa prefere Ke mwen renmen, ke mwen gade videyo chak jou, ke mwen swiv sou YouTube la. M swete w pral renmen ti videyo sa a, ou pral pataje ti videyo sa a, ok. So, di m kòman nou wè m. Nou wè m bèl, cute, ok. So, yes, 10 youtubè oubyen youtubeuse mwen gade chak jou nan YouTube mwen san m pa rate. Grenn video depi nosifikasyon an tonbe. Nou deja konnen nan 10 moun sa yo map gen baz mwen ladan yo. Premye moun nan se Eliante Matelier. Nou konn sa deja. Mete nosifikasyon depi video Eliante yo tonbe. Sim pa nan travay, sim pa okipem se premye moun ki pou wè yo, ki pou komante, ki pou like, ki pou fè tout bagay. So, se sa. Eliante Matelier se nimewo 1 moun youtube mwen gade chak jou. Se pa youtube entènasyonal non, selman youtube ayisyen. Humm dezyèm moun se kila kila fenty se dezyèm moun ke mwen gade depi video l yo soti men men dèfwa m pa vrèman poste oubyen m pa ta pou m pataje pou m di nou al gade nouvo video kila men m toujou gade video kila e like kòmante pataje tout bagay sa yo humm se faen family. Squad ok non m di dezyèm moun twazyèm moun se Faen family squad mwen gade yo chak jou paske m wè son koup ki ki real ki cool epi avan m kontinye a video sa m pap fè video pou like m pap fè video pou view m pap fè video pou moun di konsa oo moun sa yo m site non an se pou m ka gen popilarite m pa bezwen popilarite nan men pèsòn moun map travay pou youtube mwen moute youtube mwen ap moute ti pa Tipa. Ok. M pa bezwen tag moun, m pa bezwen fè pwob pale de moun pou YouTube mwen moute. M jis di nou moun mwen renmen nan YouTube lan, moun ki fè m plezi mwen gade chak jou ke mwen renmen gade yo. Katriyèm moun se Berlou and Samy. Ok si m te ka afiche chak non moun yo nou ka wè video yo m li tout. Berlouin Samy yo fenk gen 29 yo preske nan 30 mil abone a. Si nou te ka moute sou chanèl yo a ba yo gwo bigòp pase koup sa son koup ki travay anpil. Epi e sa ki vin pwouve m ki moutre m vre ayisyen pa renmen moun k ap fè bon travay. Si wèz moun sa yo se vye bagay yo tap pataje sou chanèl yo an, chanèl yo an tap gentan monte. Kòmsi Ayisyen depi wap fè bon travay, li difisil pou yo ankouraje w nan kominote an. Samy and Sa Samy and Belou, bon bagay mesye dam. Kontinye travay. Nou fè bon bon bon travay sou chanèl la. M pa ka di anyen. Se chapo ba. Ok. Anm, senkyèm moun ke mwen gade sou chanèl la. Map di nou yo, m gad anpil moun, men map ban nou 10 YouTube paj YouTube prefere m, m pap pale de entènasyonal but map pale de Ayiti, moun m gade chak jou. Se tèt pam, tèt pam te sipoze an premye pozisyon. Humm. Tèt pam te sipoze an premye pozisyon mwen an senkyèm pozisyon mwen gade videom yo chak jou depim fin fè video yo premye bagay mwen fè mwen play yo poum gade mwen kotem fè erè kotem fè kotem fè surèt kote bagay mpat sipoze di sa poum korije lè w fè sa sa pèmèt ke ou korije erè ke w fè nan video yo sa pèmèt ke ou bon sa pèmèt ke w avanse sa pèmèt ke ou evolye nan video yo humm. Sizyèm moun mwen gade se Fednaelle François ok mwen gade video Fednaelle yo Fednaelle mwen renmen anpil kap fon bèl travay nan kominote sinema humm setyèm moun mwen gade se Princesse Liline ti dam sa mwen renmenl anpil paske li cool li will li vrèman son moun ki will mwen vrèman renmenl Princesse Liline map mete tout youtube yo la pou nou wè humm. Uityèm moun mwen dekouvri chanèl li, li fenk ap vini map voun gwo big up pou li son youtubeuse ki fenk ap vini tou, se Mickley and Faby, mwen felisite nou nou nou ap fè bon travay, mwen fenk dekouvri chanèl nou akoz Fednaelle li se kouzin Fednaelle m kwè m vrèman renmen gade l. Uityèm moun mwen renmen gade se Yayou Rey, nou panse m tap bliye Yayou m pa tap bliye Yayou, Yayou se baz mwen. Se moun mwen gade anpil anpil Map chèche paske ou konnen yo yo yo yo la yo la ok Ki moun mwen renmen gade ankò Youtoubè ayisyen mwen gade plis sa vle di mwen gade plis e mwen renmen gade Timoun m oblije ap moute ekran paske m pa sonje tout nan tèt mwen se ke se konsa. Ok mwen gad anpil sinema ayisyen tou men yo pa vrèman kòm si yon paj youtubeuse poum ta di bon men m gade yo kòm si se ayisyen map chèche ok ooh 8 yèm moun nan se Kira Andre ok Kira Andre m gade Kira Andre anpil anpil Kira Andre so gen ton dènye moun mwen gade anpil tou on dènye moun Guto Schneida, Guto mwen gade 2 moun sa yo m tou ban nou non yo anpil so se moun sa yo mwen gade plis sou youtube lan mwen swete nou pral renmen ti video a nou pral enjoy li so mwen ban nou 10 non moun oubyen 11 non moun mwen gade plis sou youtube lan Eliante, Kira André, Berlouen Samy, Kila, Yayou, Guto, Schneida, humm Samy and Berlou. Tout moun sa wè yo m renmen. So m swete n ap wè nan yon next video. Mwen pale rapid paske kamera pral dichaj. M te vle fin filme video a. Bye guys! Video a pa long men konnen m renmen nou anpil. Pa bliye giveaway a. M ap chwazi 10 moun k ap gen nan giveaway a. Pou m voye yo bèl, pou m voye yo fè tout bagay. Tout moun ki pi aktif se yo k ap gen nan giveaway a. So n ap wè nan yon next video.